Sa kap fèt zanmim yo frèm yo kòlèg mwen yo mwen salye nou non pam se Dieufort Thélémaque ou ka relem Fòlòp jodi an mwen pote yon enfòmasyon pou ou konsènan WhatsApp ki lage yon nouvèl fonksyon sou aplikasyon an byen e avan menm nou fò fè konesans avèk nouvèl fonksyon sa yon fonksyon ke tout moun tap tann yon fonksyon ke anpil moun te bezwen pou yo te ka itilize kisa l ye se yon fonksyon ke WhatsApp mete pou Anpeche moun adisyone w nan gwoup e nan gwoup WhatsApp. Pa egzanp, ou gen dwa e s e lakay ou oubyen ou poste oubyen pòs sou WhatsApp, yon moun te konn nimewo li an li fè yon an gwoup, li pa menm avèti w ke si l fè gwoup lan, li sèlman lage w sou gwoup lan san avètisman. E sa ap rann anpil moun e gen respè pou ou olye ke moun nan mete w nan gwoup lan san avètisman, moun sa ka e ekri w davans pou l di w l ap fè yon gwoup, Lap mete w nan group lan paske pafwa moun lan li gad ou wè pil mesaj monte lè w gade wè se group ki monte li mete w nan group lan li pa avèti si tout fwa li menm li ta pral mete w nan group sa se sak fè whatsapp vin avèk nouvo nouvèl fonksyon sa kap pèmèt pèsòn e moun paka mete w nan group san otorizasyon oubyen se ou kap deside èske w vle bay moun lan otorizasyon pou l mete w sou group ou non. Byen, anvan nou moutre w nouvèl fonksyon sa ke WhatsApp li menm li mete, n ap mande w pou w enskri sou chanèl la, pataje videyo yo avèk fanmi w, zanmi w ki poko konnen paske sa n ap di la sa ka rive w te konnen l deja oubyen w te konnen l yon lòt fason men pa ezite fè sa paske egoyis pa bay mèsi ann ale e pou w wè nouvèl fonksyon sa n ap fè w konnen n ap tou avèti w ke nouvèl fonksyon sa li menm li pa disponib pou tout moun aktyèlman li disponib pou moun ki fè pati WhatsApp Beta E WhatsApp Beta se yon test sa yo rele Testador Beta se yon test ki WhatsApp li menm li te fè pou l te mete kèk alò pou l te fòme yon kategori e nan kategori sa n ap fè w konnen ke mwen menm mwen pa t gen chans paske lè yo te anonse l lan m te fè sa mwen pa t ko konn yon bòn enfòmasyon de li mwen te pèdi tan nan lè ke mwen m al chèche pou m fè tè pou m vin yon Testador Beta ou byen test Beta mwen pa t gen chans pou m te yon testè Beta byen. E m ap fè w konnen ke fonksyon sa a li libere pou moun ki yon testè beta, sa vle di moun ki te seleksyone ke li ta vle renmen testè beta lè WhatsApp te lanse l lan. E gen moun tou ki jwenn chans yo parapò avèk link ke yo konn lage nan videyo moun yo jwenn chans yo pou yo vini. te vin yon testè beta men mwen menm mwen pat gen jwenn chans sa poum te vin yon testè beta e se sak fè mwen pral montre w sa e pa imaj e nap e nap montre w kote ke whatsapp li menm li lap mete nouvèl fonksyon sa yo nouvèl fonksyon sa deja disponib pou moun ki fè pati testè beta yo si w poko fè pati testè beta malerezman ou pap gen posiblite pou vin yon testè beta paske mwen menm mwen tante plizyè fwa e sa pa mache men sa ka rive tou Ou tande tou sa mache. Pouw yon teste beta pouw wè si w yon teste beta wap prale sou play store wap klike sou whatsapp lèw rive sou whatsapp wap sèlman chèche e wap klike desann anba pouw wè èske ou menm ou se yon teste beta si w se yon teste beta lap ekri whatsapp epi teste beta e si tout fwa w pa yon teste beta li pap ekri anyen byen. Men nouvèl fonksyon an ki kote wap jwenn li, wap sèlman ouvri telefòn ou, wap prale nan sou WhatsApp pa egzanpl, e male sou WhatsApp, lèw lèw rive sou WhatsApp wap ale nan 3 ti pre ki anlè yo, lèw nan 3 ti pre ki anlè yo, wap prale nan sa rele paramèt, lèw nan paramèt ou pral nan sa rele konfidan e kont, alò kont, lèw soti nan paramèt ou pral nan kont, e rive w rive nan kont wap klike sou konfidansyaliti. Nan konfidansyalite, nouvèl fonksyon an ap la e apre w ap wè Lokalizasyon an Dirèk, l ap avan Lokalizasyon an Dirèk la. L ap ekri Gwoup, l ap avan Lokalizasyon an Dirèk la. E ki fonksyonalite gwoup la? Nou nan montre w sa pa imaj. W ap sèlman ri lè w rive sou li vin fè tout demach sa yo. Si tout fwa ou wè yo gentan mete fonksyon sa pou ou, w ap klike sou li. E lè w klike sou li, w ap wè yo ba w 3 posiblite. Y ap ba w posiblite pou pou anpeche pèsòn moun pa mete w sou kou e y ap ba w lòt posiblite kote w wè flèch la ap balanse an pou anpeche tout kontak ou nèt mete w sou kou e li ba w yon lòt posiblite pou anpeche tout kontak ou sof pa egzanp si w te konn kèk grenn moun ke w pa renmen pou mete w nan kou ou ka seleksyone tout kontak sof epi w seleksyone tout e kontak ke ou pa ta renmen e mete w nan gwoup lan kèk kontak ke w pa ta renmen men si se tout kontak ou nèt w ap mete w ap seleksyone tout kontak. ke w pa ta renmen ki pou mete w nan gwoup oubyen si se pèsòn pou pèsòn pa mete w sou gwoup whatsapp ou ka seleksyone opsyon pou pèsòn pa mete w sou gwoup whatsapp lan sa ap anpeche pèsòn moun pa mete w sou gwoup whatsapp nou vrèman kontan pou fonksyon sa ki whatsapp media se yon fonksyon ke anpil moun tap tann e malerezman li poko disponib pou anpil moun ki pa fè pati testè beta men pa enkyete w ale sou play store Aktyalize WhatsApp ou an epi si tout fwa ou poko wèl pa enkyete w aprè de twa jou lap vin monte paske WhatsApp gentan lanse ofisyèlman sèlman se testè beta yo ki resevwa l avan aprè sa pou ou menm pou nou menm ki pa fè pati testè beta yo pou nou ki resevwa l aprè pa enkyete w paske WhatsApp li menm lap lage l pou ou kanmenm aprè se apre ou se la byen. Medam mesye se te enfòmasyon sa kel te pote pou nou, nou espere ke yo satisfè. Si tout fwa gen kek bagay ki pa parèt klè ou ka kite kòmantè pou nou paske nou menm nou byen dispoze e byen disponib pou nou reponn tout kòmantè yo. E ou pa gen pwoblèm ou la ka ou ka ekri nenpòt kòmantè ou vle ki videyo ou ta renmen pou nou ta fè pou ou e nou menm nap travay sou sa si tout fwa pa gen sou chanèl lan nap vin avèk videyo a pou ou pou nou fè w plezi. Nou pou ou, nap travay pou ou men ou menm pa bliye enskri sou chanèl lan kite yon like pou nou e sa ap fè kè n kontan anpil. Mèsi, a la pwochèn e tchaw tchaw.